Yon gwo salitasyon spesyal ak tout fanatik Mia, fanatik fidèl mwen yo. Mwen di nou mèsi pou fason ke nou ap ede mwen avanse ak chanèl la, sitou pou moun Ayiti yo. Mwen vrèman kontan pou fason ke nou ede mwen. Ok, ou menm mwen deja gitan bate. Mil abòne a mwen rete eu sèlman map mande nou pou nou pataje video si ke nou renmen yo avèk zanmi nou fanmi nou pou miya li menm kapab rive lwen jan ke nou ap gade la video jodi a se yon gato anivèsye ok mes amour an nou antre nan video a paske nou konnen miya li menm pa renmen pèdi tan. Pou mwen te prepare gato mwen an, mwen te prepare li avèk yon farin vanil, e mwen te prepare li tou avèk esans, ze blan, mwen te separe li apa, mwen mete joun nan apa, se te 6 grenn ze, mwen mete poud kanèl ladan, e mwen chwazi fè li avèk sa, paske mwen te fè yon videyo, mwen te montre nou farin. ke mwen konn itilize si m pa itilize farin frans. Jan ke nou ap gade la, mwen mete e jòn ze a, mwen mete zès sitron an ladan, mwen mete esans e nwa, esans blan, mwen mete poud kanèl lan ladan, epi mwen ap byen melanje li. M ap byen byen melanje li. Lè ke mwen fin byen melanje li, kounye an la mwen pral mete li nan farin mwen an. Sonje ke farin sa mwen te moutre nou l, nou pa bezwen twò konplike l. Nou ka mete dlo ladan l avèk lwil ase epi tout bagay gentan ok. Men mwen menm mwen pa t chwazi mete dlo avèk lwil pou l te pi gou, mwen te mete. bè ladann epi mwen te itilize lèt. Jan ke nou ap byen gade la mwen pran bè a mwen te mete li nan microwave lan mwen byen kite li vin likid epi pou mwen kapab mete li nan farin nan mwen pa mete li twò cho mwen mete li yon jan antre 2 ok ebyen mwen ap byen melanje li mwen ap byen mikse li toutotan ke mwen ap melanje li Mwen ap mete lèt ladann. Lèt sa ke nou ap gade la, li se 750 mililit, li se 2 bwat lèt kanason, mwen metel e pa ti tak, mwen met yon ti tak epi mwen melanjel. Mwen mete, mwen melanjel, jiskaske mwen vin jwenn melanj mwen an byen byen likid. Ki pa telman red ki pa telman likid tou. Ok mes amours. Ou menm lè ke wap komante toujou di Mia ki kote ke ou branche pou mwen ka toujou voye salutation pou mwen konnen fanatik mwen yo ki bò ke yo ye. Ebyen la mwen deja byen melanje li epi Mwen ap kite li poze. Mwen pral pran blan ze a mwen pral bat li. Paske se a la men mwen ta bat li mwen pat chwazi pou mwen te kite li cho kòman e mwen te mete li nan frijidè pou li te kapab fè yon ti frèt pou li te kapab anm pou li kapab e e kòman kapab di pou li ka e vini Pi byen ok nou wè sa ke mwen ap di nou an pou li byen bat fasil pou li pa twò fèm pran anpil tan se sa m vle di nou la mwen deja byen bat li jan ke nou ap gade la mwen ap byen bat li epi tou pou li kapab vini byen epe ebyen se konsa mes amour lè ke E ze a li byen bat ou te met panche bol la li pap tonbe. E pi mwen ap ajoute li nan nan mas mwen an ke mwen deja bat. Si ke nou ap gade la nap wè li gitan byen leve. Se sak fè mwen ouvri l pou mwen montre nou ke li gitan byen leve. Se yon farin ki deja prepare. Se sak fè mwen pa mete poud de levasyon la dan poske li ap leve. pou kòl enbyen mwen pral byen byen byen melanjel epi map retounen mèsi anpil pou kouraj nou pou fòs nou nou fèm rive avèk 1000 abòne a byen rapid san ke mwen pat menm atann chanèl la mwen wè li ap byen mache mwen di nou anpil mèsi sa se farin ke mwen te itilize mwen pat itilize farin frans E farin frans kòman m kapab di ki pa gaye ladan sèlman farin frans pou lo a mwen pat itilize li mwen jis itilize farin vanil sa ke nou tap gade la sa se gato mwen an li deja bon timoun si nou ta wè li pa boule non li trè jòn pa rapò ke mwen te fè li nan nwit nan lè 11 è di swa m te gon ti dòmi nan je m epi mwen te kite li nan. fou an ok la mwen ap koupe li se avèk sa mwen souvan koupe gato pou ke li kapab koupe dwat sa se premye pati an mwen pral dekore l kounye an la lè mwen ap dekore li ke mwen byen koupe li dwat jan ke nou ap gade la mwen pral fè yon ti dlo mete ladanl gen moun ki mete dlo konsa mwen menm pa chwazi met dlo se yon nesle mwen pran epi mwen mete yon ti dlo nan nesle a pou mwen kapab rann gato mwen an byen eponj byen nòmal epi mwen mete dezyèm pati an sou li. ki mwen mete krèm ankò, mwen mete ti dlo nesle a, apre sa mwen mete krèm. Ou ka toujou kite li konsa. Konsa tou gen moun ki pa mete nesle, li mete lèt, si li pa mete dlo. Ou byen tou li pon ti sik, li mete nan yon ti dlo, li fè yon ti dlo sikre, li wouze gato a. Men mwen mwen mete nesle. Jan ke nou wè mwen apouze li la epi tou mwen pral retire bò ki jaune yo ok pou mwen byen li pa gato mwen an. Sa se couleur ke mwen ap itilize nan krèm mwen an. Lòt krèm mwen konn itilize a mwen pa itilize li ankò paske li se yon krèm ki lou. Pou moun ki konn gade lòk gato mwen yo li se yon krèm ki lou, krèm sa mwen tap chèche li lontan mwen potko jwenn li e pandan ke mwen ta ale nan yon makèt mwen achte l pou yon krèm lèt epi lèm vin lakay mwen ansanm avèl lèm panse krèm lèt m vin wè se krèm ke mwen tap chèche an. M pat janm ka jwenn li an knya se avèk li mwen sèvi. Li trè lejè men sof ke si ou ap fè yon gato plizyè etaj m pa konseye ou e tèlman mete li ladann paske li pa peze pou yon gato. konsa tankou 4 5 etaj men lòt krèm nan li vrèman peze pou yon gato ki ka yon 10 kilo 11 kilo ebyen se konsa mwen ap pase spatu mwen an jan ke mwen konn moutre nou pou nou pase spatu alò mwen menm gen moun kannik mete li tou pasel li swa mwen menm mwen chwazi fè li konsa jan ke nou wèm ap fèl la sa vle di poul ka byen byen antre nan gato. to a lèl byen antre nan gato a lè sa ke krèm nan li pap tonbe paske krèm nan byen kole li byen tache ak gato a lè mwen fin byen byen pasel lè wap pase espati an poul kapab e byen swa ou pa pasel kanpe men ou pase li kouche ok. Ou kouche li. Lè w kòmanse byen poli l, enben ki sa w fè, w ap vire, mwen menm m poko gen materyèl sa, byento mwen gen pou mwen achte li, nou ap wè li, yon materyèl kote ke ou ka tou ap vire gato a ki pap ba ou pwoblèm. Jan ke nou wè mwen ap vire l la, mwen kouche spati an, mwen pa kanpe li. Se konsa pou mwen, mwen fini, mwen pa tèlman poli li. Paske mwen pral mete ti bagay ladan l okontrè nou wè mwen pran spatu sa mwen fè tras ladan l se sak fè mwen pat tèlman bezwen li poli kounye an pou mwen kapab fè flè mwen an mwen ajoute yon pati krèm blan youn woz. Si ou vle fè li 3 pati tou wap mete blan ou mete roz ou mete blan ou mete lòk koulè wap mete an padon ebyen se konsa mwen menm e 2 mwen ta fèl mwen mete li konsa gade pou nou wè kijan krèm nan li menm lap sòti mes amour ok mwen ba nou l byen kòman ke mwen mete li blan parèt anlè roz la parèt anba E rose la li paret nan mitan. Byen gade flè a nou ap wè sa map di nou an, rose la paret nan mitan, li paret anba e blan li menm li paret anlè. Se konsa mwen fini byen prepare ti gato mwen an. Timoun, kisa ke nou ap fè? Lè nou fin gade video a, si ke nou renmen l, Patajel, kite yon kòmantè, di kisa ke ou panse, kisa ke ou ta renmen pou mwen vini ansanm avèk li pou nou. Semèn sa yo mwen pa poste video souvan paske mwen vrèman okipe. Mwen gen anpil video se vre pou m travay men mwen poko gen chans pou mwen travay yo. Se konsa mes amour, mwen ap mete kelke ti pwen ladan, ti flè. Ok Jan ke mwen di nou an Patajel Aborne Nap aprann avèk Mia Konsa tou Mia li menm Lap aprann plis ansanm avèk nou tou Pa neglije Kòmante di ki kote wap swiv Mia Ti pwen sa yo ke nou ap gade la Se ti boul mwen souvan renmen mete nan ti flè yo. E li se si ke ou vle gen plizyè lòt mwen gen pou m vin avè yo ke mwen deja fè videyo mwen jan m di nou an m poko travay yo m ap vini ansanm avèk yo pou nou kapab wè di m si se ou menm èske ou t ap renmen gato a si ou pa t ap renmen l tou ou kapab di m ki koulè ou t ap renmen pou gato sa ye ou kapab dim ki stil de flè ou tap renmen pou mete ladann e ki sa ou tap renmen pou mete plis sa se non moun nan ke mwen ap ekri nou konnen ti moun se api m ekri m ba ekri a men m ba gen bel ekriti alò nap prann konsa jan ke nou el e pi m pral byen Kachte li la, m mete li nan bwat, m anbwate li pou m voye l bay mèt li. Nou ap wè ki jan ke li, m pral anbwate li. Mwen pa t ekri Happy Birthday la sou li paske non moun nan te vrèman long. Wè tout sa m ekri la se non moun nan. Li vrèman long, mwen te chwazi mwen achte Happy Birthday sa a mwen mete l pou li. La mwen deja ap anbwate li. Mwen pran yon ti kat. Mwen te di moun nan. Bon rekòt kafe. M fè yon ti kè ladan. M pa konn ekri. M fè l konsa. Kli a pran l konsa pou mwen. Epi m anbwate l m voye l ale mes amour. Mwen renmen nou anpil. Bizou. Bizou. Bizou. Mouah.